Ou ka fè yon biznis sou entènèt la san w pa depanse yon goud. Kote ou ka ap vann pwodwi ke ou menm ou chwazi ke ou renmen sou entènèt la san w pa depanse yon goud sou yon website ki rele Redbobo. Koman w ap fè enskri sou. website sa. Ou prale sou Google wap ekri ok meni wap ekri red bobo banm klike sou li pou nou ka wèl pi byen meni men non website la ok meni lèw fin klike sou li. Ou a prale la nan Sign Up. Si telefòn ou an oubyen konpitè w la an fransè, ou a prale nan Anrejistre. Ou ap klike sou li. Lè ou rive la, ou pa pran sa, kostomè ou pa, ou pa, ou pa yon kostomè. Se design ke ou vin fè pou vann sou website la. Website la ap. Ba w tout posibilite pou kreye dizay ou, pou vann chak grenn pwodui ke ou vann, website la ap peye w. Kisa w ap fè, w ap klike sou sa, artist sign up, ok, pa klike sou customer. Lè w fin klike sou sa. Kisa w gen pou fè? Si w gen yon email, w ap met email ou la. Ok. Kont Gmail ou, w ap mete l la. W ap bay shop ou rele yon non. Ok. Ou ka ba l rele non ou. Si w rele Ti Jan, ou ka met Ti Jan. Epi w ap kreye yon password, yon modpas. Ok. Lè w fin fè, lè w fin kreye modpas la, w ap klike sou Sign up Mwen menm m dej wèl de li dim already have an account m deja gen yon akawont avèl se sa t fè mwen pa mete enfòmasyon yo men sa janm eksplike nou an wap t klike sou sa lap baw ti tchèk la epi w mete yon email yon kont gmail ou genyen ou mete nonw ou bal ou bal nenpòt non w vle epi w ekri. Yon password pou pa janm bliye e pou fini ok etan done ke mwen menm mwen gen deja kounya la m pral moutre nou koman pou kreyel mwen menm sa se account pam nan ok banm login pou nou ka wè account pam nan ok sorry view my shop. Sa se chòp pam nan. Men yo. Men yo. Sa se bagay ke ou ka vann sou website sa epi chak sa w achte ou gon pousantaj. Ok. Pou kreye li mwen menm se paske mwen gen yon chèn mwen gen yon chèn meditasyon se sa k fè se bagay meditasyon mwen mwen vann sou li. Men ou menm ou ka met sa w vle. Pa egzanp, m ap montre nou kòman kote ou pral pran foto pou pou mete sou mayo sa yo, sou kepi sa yo sou website la. Gen yon website ki rele Canva, ok. M fèmen sa. Men ni, Canva. Depi w ale sou Google ou ekri Canva, men ni. l ap moute. Pa egzanp, Many Canva dot com, Many, nou wè, li moute. Many, l ap parèt konsa. Kounye a la, ou prale sou Create a Design. Many, nou wè l? Ok, kounye a la, ou ka klike sou T-shirt. Ok ok kounya la men sa wap fè lè ou rive la si pa egzanp se foto dog chyen ou vle mete sou mayo a ok nap pran egzanp sa nap pran nenpòt egzanp pou videyo a pa twò long depi ou fin klike sou create design kounya tout pil foto sa yo men gen sa t gratis yo pou nou klike. Sa ki pro yo se peye pou peye. Nap klike sou youn ki gratis yap tou di w li gratis ok depi w wè l al la yo pa di w anyen se ke li gratis wap klike sou li ok meni pa egzanp nou wè imaj sa ou fin klike sou li w al sou 3 ti pwen an la anlè a banm ranje pi byen pou n ka wè. Ok meni wè klike sou 3 ti pwen an wè men da download kounye wap download imaj sa sou laptop ou meni wap wè png wap kite l sou li meni ou desann sou download ok ou download imaj sa wè lap download ok meni. Depi wèl download li tou moute sou sa. Se jis yon reklam. Bon, kounya la nou gen foto, nou pran foto ke nou te bezwen pou nou pou nou mete sou website la pou nou al fè shop pa nou. Ok. Kounya nou prale sou Redbobo. Ekzanp, lè nou fin sign up, ok, la parèt Vide. L ap parèt clean. Pa egzanp, ban m montre w kòman l ap parèt. Depi w fin sign up, l ap parèt konsa. Men li. Kou w fin sign up, m te di nou sa t sign up la, se ekri yon email, ekri yon yon non, ou bay shop la rele yon non, shop ou wi, epi w mete yon modpas, E pou fini. Depi w fini, li klike, w ap pa, ou klike sou li, l ap parèt konsa. Kounye a la, yo di w pou w met upload new work, new work. Sa vle di pou w mete yon, yon travay, yon foto, whatever sa ou vle mete a. New work, kòmanse pwojè a. Ok? Ou klike sou sa. Kounye a nou pral pran design ke nou, nou te pran sou Canva a. Ok? Prete sa byen pou nou. Ok kounye a la. Depi ou klike sou new work a. Nè ka ale la ou klike sou e meni. Ok. Nou klike nan lan open. Nou pral wè jan travay la fèt. Rapid mezanmi. Ok Sa a se foto nou te pran sou Canva. Sa son egzanp ke m ba nou. Nou te gen dwa pa pran sa a, nou te gen dwa pran yon lòt tou, men fò l free. Si ou vle ou ka peye tou pou pran lòt, men sa a free se sa t fè mwen menm e sou li m fè. La n ap ba l yon tit. Yo mande nou tit. Ok Tit required. N ap ba l yon tit, pa egzanp, n ap rele l Dog. Oubyen chyen selon lang m pa konnen nou vle fè l la. Dog. Ok la, yon ti tag. Tag sa, se pa egzanp lè w met tag lè w ap fè jan de bagay sa yo, lè yon moun klike li fasil monte. Pa egzanp ou mete yo jwenn ou pi fasil, ou mete dog, ou mete cute dog. Se sa tag la ou mete bèl bèl chyen yon egzanp wi ok kounya la sa se tag kounya la nou ba yon ti deskripsyon gen dwa mete bèl ti chyen yon ti deskripsyon pou nou ka konprann pi fasil se se lon lang nan ok nou gen dwa mete

Men travay la mezanmi nou pa gen anyen nap fè olye nap pèdi tan ok men ni tout sa di se bo yo nap klike sou yo nap fè tout nap fè tout ok yo ba nou gode yo ba nou ok pa egzanp tas sa la si pa egzanp nou bezwen imaj la vini dwat wè edit. Kounya la pou edit li pa abòde imaj la ok nap swiv nou bezwen poul vin dwat wè wè nan gode a meni nap sige disable nap mete enable ok. Map klike tout sa yo nèt. Se konsa nou ka fè shop, yon shop biznis sou entènèt la san nou pa depanse yon goud. Lap jis mande nou yon ti tan, yon ti pasyans, yon ti konpreyansyon. Meni. Wè, li se bo. E nen bon tout sa t vert yo se konsa pou fè yo tout parèt vert ok pou nou ka plis konprann ok sa se ba sa se pantalon ok jis pou montre nou men ni mezanmi sa se travay la nou poko fini non nou preske ok. Nou pral klike sou edit sonje kote t make standard la nap klike sou li pou nou ka chèche tout sa ki posib yo nou prale la style ok nap mete kids nou tchek pou li. Nou tchek pou tout sak pat tcheke yo ok kounya nou fini nap regade nap vize ok kounya la nap mete no ok jan nou wèm fèl la konsa pou nou fèl dayè nou wèm gen youn deja nap mete Digital art paske se pa nou menm ki te fè yo nap mete mwen menm map metel prive paske se pa stil shop sa kem genyen m gen bagay meditasyon kòm se moutre map moutre nou se sat fèm pa piblik li ok depi ou fin fèl ou menm ou fin ajoute ou fin klike no wap lil wap konprann li ou fin chwazi 2 nan sa yo. Digital art avèk fotografi epi mwen menm metel sou only you private se paske mwen gen pam deja ki pa ki pa nan kategori dog e sat fèm paka metel piblik epi nou tcheke sou la ok nou tcheke sa epi nou wè save work nou tcheke sou save work talè kounya nou pral gade kòman travay la ye. ok nou pral wè travay la mezanmi si nou pèd si nou ap kite tan nou gaspiye nou pa chita pou nou travay sou entènèt la pou nou fè ti kòb nou sa se nou menm ok men ni men travay la Meni mezanmi nou wè kepi meni m pa fè anyen meni men travay la mezanmi meni meni meni tout sa yo tou mete pri pou nou yo tou mete tout bagay pou nou se jis chèche imaj la. Ok nou gen dwa pa pran pam nan nou chwazi imaj pa nou ou byen ekri yon tèks pozitif ke nou renmen menm ba nou ki bò pou nal chèche l sou canva dat kòm meni wè kabann zòrye meni meni map moutre nou tout wè bèg meni. Tas, ba, bous, wè, epon m ta bliye, men, pa egz, e m kwè gen telefòn tou, pòch te men ni, donk m ap klike, wè men, wè pa egzanp, m klike sou sa, m ap view sa pou n wè, pou n wè bèl travay la, men ni, men ni, wè, men pri a. 30 dola nap gen pousantaj chak sa yo nou vann yap ba nou pousantaj ok kounya la meni kou nou fin sign up nou nou prale nan setting nou prale nan setting kote um, nou prale nan account setting Ok pou nou ranpli tout nèt pa mezi de prekosyon m pa ka moutre nou e bagay pèsonèl mwen yo sou li nou prale nan account setting pou nou setup si nou gen kanè bank n ap met nimewo a ok epi se la y ap peye nou bak chak sa ou vann se la y ap mete pousantaj la pou ou. Ok nap bezwen mete yon foto pa egzanp map tou fèl si pa egzanp nou bezwen met foto se la nap klike meni kle nal sou konpitè a pou nou chèche foto mal nan piktyè mal nan piktyè map chèche yon foto nap tou moutre nou koman nou met foto a meni menm foto a meni. Ok nap nèk fin chwazi l nan choose lan epi apre nou mete upload menm foto a ok sa se foto nou donk se konsa ou ka kreye yon shop online sou entènèt la san ke nou pa depanse yon goud m swete nou konprann videyo a si nou pa konprann li gade l Gade l, gade l. N ap toujou ale pou nou jwenn imaj la. Nou prale sou Canva dot com meni. Canva dot com. Canva dot com. Lè nou fin klike sou Canva dot com, nou prale sou kreye design. Lè nou fin kreye design, ok, n al nan t-shirt. Nou ka ekri sa nou vle selon nou menm. Ok. Nou pran nenpòt imaj la, pa egzanp, si nou pa vle pran yon imaj, nou vle se tèks, men ni. Ok, ou klike sou tèks. Ok, pa egzanp, ou ale klike sou sa, fri. Ok, sa a fri. Klike sou li. Men ni. Pou ouvèl epi nou pa ka met sa mezanmi so pa egzanp nou gen dwa ekri yon bagay pozitif nou ap ekri yon bagay pozitif pa egzanp nou gen dwa ekri ok bondye bon. Bondye bon. Bondye bon. Ok. Mwen fè l piti pou l ka pran tout. Ok, nou wè. Depi n fini, fè sa konsa epi w al nan 3 ti pwen an. Men ni. 3 ti pwen an. Ok men li la 3 ti pwen an pral nan download download ok men nan ba ok men li telechaje la wè kounye an ou ale ou pran sou sou konpitè a epi ou metel janm te fè a sou Red Bobo nan sans sa nou gen yon. Men ni nou genyen yon biznis online. Ok gade video a, gadel gadel si nou pa konprann nou ka fè kòmantè nou ka mandem epi si pou m refè video a ankò map refèl pou nou m swete nou konprann donk pa pèdi tan nou ka ap dòmi epi nap fè ti kòb nou online donk men kote si ou vle ou twouve ke l pa bon ou ka edit li Ok nou ka klike sou edit si gen yon bagay ki pa bon pou nou nou ka kontinye mete ok sonje nap bezwen yon tit nap bezwen tag epi nap bezwen yon ti deskripsyon tou senp epi nou pa gen anyen nap fè se lèk fin upload foto a la si w bezwen re ranplase foto a ok klike sou re ranplase. Ok epi n ale sou download kote nou te download tankou pa egzanp Bondye bon n ap wè wè pou n ka wè ankò meni meni tout sa disable n ap mete yo sou ouvè sou enable meni. Video a long lap eksize m. Men fok n aprann pa kite tan pèdi nap nou ka ap fè ti kob nou on life nap domi lè n leve n jwenn ti kob sou kanè nou moun ki pa gen kanè fè m konnen pou m ka montre nou koman ou fè kont paypal pou yo peye nou ok. Yo dwa pa gen kanè men ou gen yon kont PayPal yo peye ou sou kont PayPal paske app sa a peye moun sou kont PayPal. Meni. Meni. Epi meni. Ok prive paske mwen gen pa m deja. Epi save work. Nou pral wè koman l ap ye. Montre nou kote pou nou jwenn imaj. Si nou pa vle pran imaj, nou ka pran tèks. E montre nou koman pou nou sign up. Men ni, men travay la. Men yo. Nou ka fè men yo. Pa gen anyen na fè. Ke chèche kote nou pran imaj yo. E pi. Meni Ok Alò se konsa Nou ka fè yon store online San ke nou pa depanse yon goud M swete ke nou te renmen video sa Pa bliye abone Pa bliye like Pa bliye pataje video yo A la pwochèn Bye